Ki plezi jounen jodi a nou prezan avè w ankò. Men nou vin pale w de yon bagay ki enpòtan. Li enpòtan ke w kretyen ou non. Nou vin pale w de Labib. Paske nou konnen Labib se li menm ki pote pou nou sa yo rele etik la. Ou kwè nan sa? Ou renmen yon moun ki respekte moun. Ou renmen moun lè yon moun respekte w. Ou renmen yon moun ki gen yon bòn konduit. tout fè pati de labib. Pa fòseman yon moun kretyen ki gen bòn konduit, gen anpil payen ki gen bòn konduit. Men si w kretyen, w aksepte swiv labib, m kwè ke w ap yon bòn, w ap gen bòn konduit, sosyete ap renmen w. Ebyen se pou rezon sa jounen jodi a, mwen vin pataje avè w listwa de 10 vyèj. Ou tande istwa sa deja? Li nan Matye 25 vèsè premye a 12. Nou jwenn genyen yon envitasyon ki fèt pou 10 mèdam pou y al patisipe nan yon festen, yon gran festen, yon fèt spesyal. E yo mande mèdam yo fò ke nou vini ansanm avèk lanp, nou vini ak lwil pou ke nou sèvi de ekleraj, pòt de limyè nan gran selebrasyon sa. Mèdam yo te gen tan devan yo. Te genyen 5 nan mèdam sa yo nou ka konsidere kòm de fòl, ki te chwazi yo menm. Yo fè lanp yo epi yo met yon ti lwil ladan pwen ba. Te gen lòt senk nou ka konsidere kòm de pèsòn entèlijant, non sèlman yo prepare lanp yo, men yo fè l avèk yon previzyon, E si maryaj la ta pran ditan? Yo degaze yo, yo chèche lwil, yo mete de rezèv. Non sèlman yo gen lwil nan lanp yo, men yo gen lwil de rezèv yo a la ak lwil. Lòske yo rive vrèman pou festen ta kòmanse, lamarye pa janm rive. Lanp luil ap brule nan lanp yo. Li rive nan yon moman medam yo menm arive dòmi. E lè yo rive yon dat nan lanuit lan, yo di yo, Opa! Se kounye a wi lamarye an pral rive. Senk medam nou konsidere kòm de fòl yo, lè yo gade luil lanp yo, lanp yo sèch. Yo ta pral mande ansanm avèk lòt zanmi yo, lòt sen yo pou yo te pataje luil avèk yo. Lòt sen yo te di, Sa nou genyen se mezi pou nou sèvi li. Ebyen, al achte. Tèl zòn n ap jwenn. Medam yo kouri yo al achte. Yo te pran ditan e lòske yo retounen, malerezman, pòt la te gentan fèmen. Selebrasyon te gentan pwofondman avanse. Moun ki te nan pòtay la ta inikman ta pral di yo, Se pa mwen menm ki fèmen pòt la, lòske yo t ap frape pòt la. Sa vle di yo pèdi opòtinite a. Pa gen mwayen pou yo prezante yo. Zanmi m, sa m vle di w atravè istwa sa a, anpil fwa nou menm Ayisyen, mwen s on Ayisyen, mwen konnen konbyen soufrans lan di pou w aprann ann Ayiti. Mwen konnen anpil fwa nou menm jèn ki Pòtoprens, nou pa gen manman nou, nou pa gen papa, m konn kòman l difisil pou aprann yon pwofesyon. Mwen konn ki sa w ap andire. Men m vin di w yon bagay. Moman pou efòse w pou yon pwofesyonèl la, se jounen jodi an l ye. Senk vyèj sa yo, yo di w ke ki pa jwenn chans patisipe, ki te fè lanp yo, nenpòt kòman, ki pa t gen gaz, ki pa t gen lwil de rezèv lan, mwen vle di w, Prudan jounen jodi an pou pa yonn nan stil de moun sa yo. Prudan jounen jodi an pou pa yonn nan moun sa yo. Paske kant ou leve chak jou, ou pa efòse w pou al lekòl. Ou ap chèche ekskiz pou di men ki sa k fè m pa ka pran yon kou, men ki sa k fè m pa ka yon pwofesyonèl. Ou fè pati de 5 fòl yo, 5 mèdam lanp yo pa t gen lwil. Wou menm ki efò so, mwen konnen ki imilyasyon k genyen, wap dòmi kay moun, wap vann jounen maso pou aprann yon pwofesyon, wap pase grangou pou aprann yon pwofesyon, zanmim ou fè pati de sèk mèdam entèlijant yo. Sè sur ke festen k gen pou fèt lan wap patisipe ladann. Se vre, peyi an ka jan w wè l jounen jodi an, men l pap rete konsa nèt. Moman pou efò so pou aprann nan se kounya l ye. E zanmi m vin di w yon bagay, wou menm ki ap efòse w, ki ap travay kay madanm, ki ap fè ti komès, ke moun ap imilye l paske w ap dòmi devan pòt moun pou w aprann yon pwofesyon nan gran fèt lan, w ap prezan. Pa okipe w de zanmi w lan jounen jodi an ki ap kale kò l, ki ap vire, ki ap tounen, ki nan anba l, ki nan jwe domino l. Wou menm, sipòte grangou w. Al lekòl. Demen Dye voulan, lè gran jou a rive, menm zanmi sa, se li menm ki pral rive sou ou, ki pral abòde w. E lè sa a, lanp ou ap gen anpil wi, men lanp pa l p ap gen. Se ou l ap vin adrese. M vin di w, efòse w. Ann pa pèdi tan lajenès. Ann al lekòl. Ann valorize sa ki bon. Paske nan gran fèt la, nou tout dwe prezan. Mwen pa vle pèsòn, mwen pa ta renmen pèsòn fè pati de 5 mètdam ki pa t gen lwil yo. Men pou ke malè sa pa rive w, pou w patisipe nan fèt lan se jounen jodi an, pou efòse w, pou w rete lekòl, pou w aprann yon pwofesyon, e lè gran jou a rive, pou w pa al mande, men ou menm pou w patisipe avèk tout onè, tout respè w. Se te Steker. Tchaw tchaw.